Èske sa pa konn rive dèfwa pou poze divès kesyon sou lang kreyòl la? Bonjou, bonswa tout moun, kòman nou ye? Chak kote m pase, se toujou yon pakèt kesyon sou lang. Èske pa gen lang ki siperyè a lòt? Èske moun nan Nò avèk moun nan Sid, kiyès ki pi konn pale kreyòl la? Jodi a, sijè nou an baze sou lang kreyòl la. Se pou sa, pou n reponn tout kesyon sa yo, nou gen envite ki enterese a lang kreyòl nou an, ki etidye lang kreyòl la byen. Se pou sa, nou pral prezante l nan segond ki gen pou vini yo la. Byenvni Célie, kòman w ye? Mwen anfòm, gras a Dye, mèsi. Nan kèk segond, èske w ka prezante w a piblik la pou l kapab plis konnen w? Mwen se Selendina Fizeme, yo rele m Seli e se non sa tou mwen genyen sou rezo sosyo yo. Mwen se etidyan nan Campus Henri Christophe Limonade nan fakilte syans moun oubyen syans imèn e sosyal nan opsyon travay sosyal. Mwen se jounalis, E nan Top Media Haiti, m panse se tout sa ki gen rapò ke m ka di nan kad ke m ye la. Ok. Selima fè w konnen ke jodi a m santi m kontan anpil paske ou la avèk nou jodi a malgre anpil enkonvenyan men jodi a nou prezan pou n kapab pale. Sa fè m fyè anpil. Se yon plezi pou mwen tou. Ok. Toujou gen kesyon m toujou poze chak envite ki vini la.

Sa fè anpil tan, chak kote m pase ni nan lekòl mwen, avèk lòt mesye lè n ap pale, yo toujou gen se de kesyon y ap poze sou lang kreyòl la. Toujou gen yon pakèt stereyotip, toujou gen yon pakèt prejije sou lang kreyòl la. E nou konn wè anpil moun konn rezime entelijans a pale franse. Se pou sa jodi a nou pral apwofondi sou lang kreyòl la. Sa m ta anvi konnen lakay ou, ki jan w wè lang kreyòl la ou menm menm?
Pou mwen menm, mwen wè lang kreyòl la kòm yon zouti ki ka pèmèt tout Ayisyen konprann lòt, ki ka pèmèt edikasyon fèt pi byen nan peyi a, paske se lang majorite pèp la pale. etid m kapab di ki fèt selon done ki gen, 90 pousan nan popilasyon an yo pale e kreyòl byen, trè byen e plis menm pase fransè. Donk, pou mwen, lang kreyòl la, li reprezante youn nan pati Ayisyen ye. Paske se, m te kapab di, se lang ki kreye ant plizyè e Afriken ki soti nan tribi diferan epi yo vin kreye lang sa a. Donk se yonn nan eleman fondamantal nan kilti ayisyen an. Se sa lang kreyòl vle di. Se byen domaj, sa di, dapre jan ou pale a, se byen domaj nou konn twouve yon pakèt moun ki di a, kreyòl lan nou an pa yon lang. Paske jan w ap pale a, kreyòl la se menm jan yon lang, menm jan avèk fransè, menm jan avèk anglè men malerezman nou konn twouve yon pakèt moun, bon petèt m pa ka vle di moun sa yo pa edike, Men sa se vreman tris pou yon moun ap di ke kreyòl la pa yon lang. Èske ou ka bay nou yon ti istorisite de lang kreyòl la? Menm jan m te kòmanse di l deja, lang kreyòl la li menm, e dayè selon non li pote a, li soti nan yon mo pòtigè, e crioulo ki vle di fèt nan koloni an. Sa vle di se yon lang e Afriken yo te devlope antre yo. Donk pandan yo e enpòte plizyè Afriken vini ansanm avèk li sou zile sa ki soti nan diferan tribi, kounye a kolon yo menm yo mete yo ansanm e yo pa pale menm lang. Fòk yo jwenn yon lang pou yo kapab kominike antre yo e yon lang kolon an pa konprann. Se nan optik sa a lang kreyòl la li menm li vin devlope. Donk si n ap pale de istorisite lang kreyòl la menm istwa li kote li soti, kote li pran nesans, Se nan yon kontèks kon sa, lang kreyòl la li menm, li pran nesans. Wi ok. Se pou sa, nou twouve yon pakèt moun ki di ke malgre nou entelektyèl men nou pa konn pale kreyòl, nou pa konn ekri kreyòl. M twouve anpil moun di sa se koz pase nou fransize kreyòl la anpil. Kisa w panse de de sitiyasyon sa kote dèfwa pou kreyòl la bèl, dèfwa nou fransize l?
Bon, m panse tout lang soti nan yon lòt lang. Sa vle di menm franse e nou genyen jounen jodi a ke petèt n ap e kopye sou li si n ka di sa konsa oubyen n ap pran pakèt mo mete nan lang pa nou an. Donk li menm tou li soti e e nan lòt lang. Sa vle di pa gen yon lang ki ka di li otonòm oubyen li pa melanje avèk kenn lòt lang. Men kounye a, akademisyen yo, yo ka fè travay pou yo pèmèt lang sa a li menm, li gen, m te kapab di, orijin, orijinalite pa l an kèlke sòt. Sa vle di, se pa paske nou pa p pran kèk mo nan lang franse a oubyen se pa paske nou pa ka itilize kèk mo, men li ta pi bon si kreyòl la li menm li te rete yon fason ki orijinal oubyen nou travay pou ke li kapab vini e evolye, paske tout lang evolye. Jounen jodi a, franse ki soti nan lòt lang, li pa kòmsi toujou rete atache avèk lang sa yo, e li te pran nesans lan, se vre ke ka gen lyen, men se kòmsi se pa tout mo franse oblije di, yo oblije tounen nan rasin lang kote franse a li menm, li te pran nesans. Donk se menm jan ansanm avèk kreyòl la tou. M pap di kreyòl la li menm li dwe swa mwens fransize ou byen ke nou pa dwe pran mo nan lang franse a, se pa sa m vle di, men m panse nou ka, akademisyen yo ka travay pou pèmèt kreyòl la li menm li pi orijinal. Ya, sa di pi byen striktire, pale l byen. Ok, e m raple m nan filozofi, e yo konn di m konsa ke pa gen oken kilti ki odesu de lòt. Èske sa gen rapò avèk lang? Bon wi, pa gen, pa gen lang ki siperye avèk e yon lòt lang paske tout lang se lang. Depi yo respekte kritè sosyolengwistik yo, donk tout lang se lang. Sa ka toujou rive, e si nan prale kounye a nan nan ekonomi, si nan prale kounye a nan e ki m te kapab di nivo peyi a li menm li genyen, sa vle di nan konsyan enpòtans angle genyen nan mond lan, se pa menm enpòtans sa e petèt yon lòt e lang ki pa ki pa lang yon pwisans mondyal li pa gen petèt menm nivo enpòtans lan. Men sa pa vle di anglè a li siperyè pa rapò a yon lòt lang. Anglè a se yon debouche e li kapab kòmsi em debouche ekonomikman pa rapò a peyi ke li ye a men sa pa vle di li siperyè pa rapò a kenn lòt lang. Yeah. Bon, sa w di a, gen anpil sijè ki debat sou li, koz gen yon pakèt moun ki toujou ap minimize kreyòl la, ke sipèryè a, franse a sipèryè a kreyòl, ke kreyòl la pa ka itil ou anyen, kreyòl la pa ka mennen ou oken kote. Mwen m twouve ke sa se yon kolonizasyon lengwistik. koz nou touj e adn fransè a toujou rete nan tèt nou, adn kolon an toujou rete nan tèt nou, nou ap chèche validasyon moun, dèfwa pou pou moun wè w konn pale byen, ou santi ke kreyòl la pa ase konvenkan pou pou pale avèk moun se fransè w ap pran w ap fòje mo, e dèfwa w ap w ap pale tankou ou pa gen kenn emosyon k degaje. Mwen dèfwa san manti, dèfwa m santi gon bagay pou m di, pou moun pi byen konprann mwen, se kreyòl pou m pale. E se sa k fè wè podkas la Bon, sa ka toujou rive, selon moun ki vini la, nou ka toujou pale franse men, m santi kreyòl la emosyon an plis degaje, moun pi byen konprann mwen, mesaj la pi byen pase. Konnya e, kesyon m ta anvi poze w, m ta di w poukisa yon pakèt moun pa dakò oubyen pou m pi klè menm, èske edikasyon nou an pa t ap pi bon si l te fèt an kreyòl? Bon, dapre etid ankò ki fèt, si yo fè edikasyon nan lang matènèl la, donk sa ka rive, bon, e pa sa ka rive, si etid la fèt nan lang matènèl la, genyen e plis chans, gen plis posibilite pou moun yo pi byen adapte yo. Sa vle di si edikasyon nou an li menm li te fèt an kreyòl, genyen pi gran bagay ki te kapab fèt. Men genyen plizyè anje nan sa. Paske Pou edikasyon kapab fèt nan yon lang fòk nou dakò gen pwodui, gen zèv, gen reyalizasyon ki fèt nan lang sa a. Sa vle di fòk se yon lang ke nou kapab itilize syantifikman paske si n ap pale de edikasyon donk fòk li ta gen yon pòte ki syantifik. Nan lang kreyòl la, jouk kounya pandan nou nan podkas sila gen anpil moun ap itilize se mo fransè yo ye paske yo pa yo pa em chita nan lang kreyòl la vre oubyen akademisyen yo, moun ki nan aka, e poko fin chita pou di tèl mo li menm li nan lang kreyòl la. Sa vle di n ap toujou gen tandans a itilize kèk mo fransè e nan lang kreyòl la. Paske kreyòl la poko fin byen chita nan sans sa, syantifikman sitou, donk M pa ka kouri di pou edikasyon an te fèt an kreyòl, men si li te fèt an kreyòl kòm yon lang matènèl e yonn nan lang ofisyèl peyi a, li t ap vrèman bon. Ok, sa w di a vrèman klè. Sa vle di si m byen konprann pou m adapte m a sa w di a, pa egzanp nan chimi, gen seri de yon pakèt vokab nou konn tande, pa egzanp oksidasyon, Idolizasyon, sa vle di mo sa yo gen nan yo poko antre nan lang kreyòl la, si m byen konprann. Egzakteman. Nou ka toujou ekri yo an kreyòl, sa vle di selon son an, men se pa mo nou ka di e ki nan lang kreyòl la menm. Ok, sa vle di la, sa ap mande anpil travay pou kreyòl la kapab e lang edikasyon nou an. Wi, anpil travay.
Men mwen panse li t ap mye Paske m raple m pran anpil kou, anpil kou pou lang franse a, yon pakèt mo ou pa t janm konnen. Paske jan edikasyon nou fèt la, malgre depi nan premye ane oubyen kindègaden, y ap pale de franse, franse, sa ka rive ou fini lekòl ou pa ka pale franse. Lè w vin fèt la, CCP m ap memorize yon pakèt bagay epi ofon ou pa menm konnen yo vre. Kounye a, Youn nan bagay m toujou wè yo fè lekòl yo ke mwen m vrèman pa renmen, dèfwa yo konn minimize timoun yo k ap pale kreyòl. Oubyen yo yo rezime entelijans a timoun ki pi konn pale franse nan sal la se li menm ki pi entelijan. Youn nan bagay ankò lekòl yo konn fè, m pa konn kouman yo rele bèy sa non, men sa vle di moun ki pale kreyòl an dènye. nan tout lekòl la nèt, li gon pinisyon nan mwen. Yo ba ou senbòl.
Bon, senbòl, petèt konsa l rele. Men, èske ou santi ke sa fè sosyete nou an mye? Bon, non. Gen yon videyo m fè ki pale sou sa, kesyon zafè senbòl ke yo konn ba, ke yo te konn ba timoun yo lekòl, paske m pa konnen si pratik la kontinye, men mwen m te gentan viv li, Kote tankou si ou pale kreyòl, yo ba w senbòl paske fò w fè anpil efò pou w pale fransè. M pa gen pwoblèm pou nou pale fransè a paske m toujou di sa, chak lang yon moun pale se yon opòtinite ou bay tèt ou pou avanse, se yon opòtinite ekonomik tou e dayè mond lan li menm li vin entèkonekte. Donk, si ou pale franse, ou pale angle, ou pale lòt lang, donk sa li menm se yon avantaj li ye pou li ka ba ou anpil opòtinite. Men kounye a, lè nou rantre nan kad kote n ap pini timoun nan pou l pa pale pwòp lang, lang matènèl li, sa vle di lang li vin jwenn manman, papa, granpapa, tout moun ki nan antouraj li ap pale, se, e, Sa ki pi bèl la, sè ke yo pa di nou me pou ki sa e y ap fè nou pale franse a, swa se pou ede w avanse, ou byen pou ede w e m pa konnen pale franse pi byen eksetera, men yo ba w li se nan objektif pou w pa pale kreyòl la. Sa se yon pwoblèm. E sa se pa yon aksyon m panse, menm si yon moun ta eksplike m li nan lòt sans, m pa panse se yon aksyon ki m ap janm byen wè. Paske wi se vre sa ede nou pale franse, mwen menm franse se yon lang m renmen anpil. Se yon lang m renmen anpil, men nan kontèks yo te fè nou pale franse oubyen aprann franse a, se vre li pote rezilta pou kèk moun jounen jodi a, men li pa bon. Ou ka toujou fè franse pou timoun nan lekòl, menm jan yo fè angle, sa m anseye, sa m ankouraje, men bay timoun nan pinisyon pou fè l konprann ou pa dwe pale kreyòl oubyen lè timoun nan ale nan direksyon swa nan nenpòt lekòl, e pou pou timoun nan kòmanse pale kreyòl pou yo di eksprime twa. Ki sa sa vle di? Eske lè timoun nan pale kreyòl la, eske se pa eksprime l ap eksprime? Wi, se eksprime l ap eksprime. E distans pou timoun nan chèche anpil mo fransè, bagay, li te gen, l ap gen tan di w sa l ap di w an kreyòl la byen rapid, w ap konprann pi byen. Donk, m panse sa, se pa yon aksyon m ap janm byen wè. Men, jan m di l la, li fè, li fè byen vre, li fè byen paske jounen jodi a, si petèt mwen menm m ka pale fransè, m ka ekri fransè, donk m ka di mèsi a tout rigè sa yo e yo te mete, men se pa yon bon bagay pou ap fè timoun nan konprann lang kreyòl la pa bon ou byen li pa ka eksprime l an kreyòl. Bon, mwen m pral di w kote moun egzajere avèk avèk fransè sa. Dèfwa gen seri de kote w ale nan biwo leta, gen seri de ti moun ki konn vini, moun, e moun sekretè la ou byen moun ki la a, dèfwa se an fransè l eksprime avèk moun nan. Ou byen e moun yo ki nan lab ou nan lopital yo, dèfwa w konn di moun yo pot yon ti sèl. Pou bezwen, sa di bezwen. Dèfwa moun yo pa konnen pou pote di sèl la, men moun nan pa konnen sa w ap di l la. Sa di dèfwa nou, gen anpil moun ki pran kreyòl la pou yon mo vilgè. Sa di se Se depi w bezwen di yon vye tenten se avèk kreyòl la pou w di l. Gon jan pou lè w pale kreyòl la se kòmsi ou manke moun respè, gen mo ou pa ka di. Si w bezwen pi janti, si w bezwen parèt pi poli se fransè pou w pale. Se la moun yo egzajere avèk fransè a. Gen lòt bagay ankò, m raple m, Pandan m lekòl, on sèl liv kreyòl mwen. Wi, mwen konn pa li. Bon, se pa konsa l rele. Apre sa, tout liv matematik, syans, wi, mwen konn li, ok, syans, e syans sosyal, e jewografi, tout franse. E gen yon nèg lòtre jou ki egzajere, li di menm nan liv kreyòl la, genyen franse. Paske menm nan prefas yo, lè otè a ap ekri, se an franse l fè l. E mwen la, se la m jije otè yo. Paske gen yon pakèt bèl liv, tankou jan m sot di w talè a la, Gouvènè de la Rose, gen yon pakèt bèl liv, ou ap wè tout otè yo se an fransè yo ekri. Mwen m kondane otè yo nan fason sa. Bon, m panse, sèl ti depi nan istwa pou di gen seri de enstitisyon rive se an fransè w ap pale ansanm avèk moun yo, m panse se yon pwoblèm sa ye. Paske, Si yon moun yo yo ba w yon travay, w ap travay nan espas. Dayè, Konstitisyon 1987 amande a di peyi a genyen de lang ofisyèl, franse, kreyòl. Men, lè n ap gade nan sitiyasyon oubyen nan lavi kotidyen nou, nan lavi chak jou, n ap wè se kreyòl la nou plis pale. Sa vle di, si m rive nan yon biwo Leta oubyen nenpòt biwo l ye a, moun nan se lè sa li sou pale franse, bagay, sesi, sela. M pa bon, m pa, m pa bon manti, gen moun kap vwe moun san lèt pa tabli. Paske se sèvis ou bezwen. Lang kap pèmèt nou kominike pi byen an, se kreyòl li ye. E pafwa, moun nan tankou ap fòse pale franse a, se pa menm byen pale moun nan byen pale menm. M toujou di sa, mwen m pa kont lang franse a. Dayè m pale franse, m ekri an franse. Bon, Pi fò atik m ekri se an franse yo ye. Nan medya kote e m ap travay la, m pa pwodui yo an kreyòl. Sa vle di m pa ka goumen kont lang franse. Men m toujou di, m bezwen pou moun yo valorize lang kreyòl la nan sans li dwe valorize. Moun yo dwe bay kreyòl la plas li merite. Yon ti granmoun pa ka ale lopital pou se tankou se franse y ap chèche, aranje bagay sesi la. Bon si grann nan m ale e lopital? Ou di konsa pipo ton ti sèl. Kisa fwa malere a konnen. Li menm se di sèl e l ap konnen pou sèl. Se vre gen seri de mo nan kreyòl la lè ou di yo, yo wè yo yon fason ki vilgè. Men gen mo tou ki vilgè nan lang franse a tou. Sa vle di tout lang yo nèt gen mo ki vilgè. Menm mo ki vilgè a gen lòt mo ki vle di menm bagay la ou kapab itilize pou parèt yon jan ki poli. Sa vle di si yon franse ap pale la i di putain de merd, bon sa se, se, se, sa se vilgè.
Men kounye a la, menm sa ke li di a petèt li ka chèche yon fason ki pi modere nan lang lan pou li di l. Egzakteman. Donk, se konsa li ye tou pou lang kreyòl la. Se pa paske lang kreyòl la se yon lang ki vilgè, se pa paske se yon lang e depi ou bezwen di betiz se li menm pou itilize, men gen fason ki modere ou kapab di l. Lòt bagay ankò, sa ki konsène. otè yo. E m Se toujou m kapab di yon pwoblèm n ap reflechi sou li jouk jounen jodi a. Paske lè lè nou fin pran endepandans, bon, menm avan sa menm si m ka di sa konsa, men lè otè yo kòmanse ekri, otè ayisyen yo, piblik yo te genyen ki pou te li sa y ap ekri yo se piblik fransè paske an nou konsyan Afriken an li soti nan tribi l li vini isi a li pa konn li li pa konn ekri li pa t gen aksè a lekòl kolon an pa te ba l aksè a sa donk kilti nou te gen an, li te plis oral, li te plis ekspresiv. Donk, se te plis ekspresyon ki te ladan l. E moun ki te, m te kapab di, ki te soti an Afrik la, li pa p vini pou l chita nan yon liv elatriye. Dayè, li pa p menm ka li. Donk, otè yo nan epòk la, yo te oblije pwodui nan lang franse pou pèmèt lòt moun te kapab li yo. Moun ki an Frans yo, sitou entelektyèl ayisyen ki an Frans, Donk yo te kapab toujou li travay yo fè. Men rive jounen jodi a, e, èske nou ka vrèman kondane yon moun si l ap ekri an franse? Bon, etan done mond lan entèkonekte, donk, nou kapab plis ankouraje yon moun pou nou di li sipoze ekri an kreyòl tou paske nou bezwen zèv an kreyòl, nou bezwen reyalizasyon an kreyòl. Nou kapab ankouraje otè yo pou yo ekri an kreyòl. Men, nan yon mond m te kapab di ki si ap evolye, kounye a, m pa ka, m pa ka jije yon otè paske, ebyen li menm, li te, anfèt, li chwazi pou li ekri an franse, sa pral depann de ki piblik li vize. Epi, yon, yon lòt bagay ki genyen tou, sè ke kesyon lang lan ann Ayiti menm, sa ki gen rapò ansanm avèk lang franse a, Li t ap, m pa vle di li t ap toujou konsa, men se yon sitiyasyon ki kreye depi, de depi alabaz. Paske, ki moun ki vin pran tèt enstitisyon yo lè, pa egzanp, peyi a fin, fin e pran endepandans li, e Desalin mouri, elatriye. Donk, se moun ki atache avèk kilti franse a, se moun ki atache e avèk metwopòl nou te gen an. Donk, moun sa yo ki atache ansanm avèk kilti a, se moun ki ap montre w e se kilti ewopeyen an ki bon, se kon e si w pa pale lang franse a, bon, ou poko pale. Donk, tout sa y ap fè, y ap toujou santre li sou sa ki gen rapò avèk kilti ewopeyen an. Sa vle di y ap toujou eseye atache yo ansanm avèk. e kilti ewopeyen an. Gen anpil otè ki ki ekri sou sa, sitou istoryen yo, pou yo montre apre endepandans la, se kòmsi te vin gen 2 kan, pandan peyi a li menm kapab di l ap evolye. Gen yon kan kote gen yon gwoup moun ki plis atache avèk kilti fransè a, E gen yon lòt kan ki atache ansanm avèk tradisyon afrikèn yo. Bon, si m vle site non, m kapab di gen Michel Hector kòm istoryen avèk Jean Casimir ki ekri yon liv ki rele swa Le début du dix-neuvième siècle oubyen, bon, m pa vrèman sonje tit la, men yo montre kote peyi a gen de gwoup ladan. jan ke m di a, gen yon gwoup ki atache a kilti fransè a, epi gen yon lòt gwoup ki vin atache avèk e tradisyon afriken yo, lang yo, elatriye. Donk, moun ki nan tèt enstitisyon yo, moun ki nan Leta, moun k ap kreye lwa pou nou, moun ki, m te kapab di nan yon sans, ki ap e fòje peyi a, se moun ki atache avèk kilti ewopeyen an. E kilti ewopeyen an, li gen lang fransè a ladan. Donk se nòmal si pi fò enstitisyon nou gen konnya, ou wè se franse a yo priyorize, se nòmal pou entelektyèl fò montre ou konn pale franse. E kit nou vle l kit nou pa vle l se yon reyalite li ye, nou pa ka pa di l, paske se sa l ye nan peyi a. Fòk ou konn pale franse pou byen parèt. Elit la, elit entelektyèl la, moun ki anlè yo, fòk ou pale franse pou byen parèt. Poutan li pa oblije sa. Bon, ou di anpil bagay ki vrèman atire atansyon m la, Byen petèt nou pap fin jije otè yo, poukisa paske li komèsyal tou. Paske jodi a pou yon otè ki ekri yon liv an kreyòl sèlman ki pa ki pa ekri l an fransè li pap atire anpil moun oubyen menm menm videyo n ap fè la si li te an fransè te gen plis moun ki t ap plis atire te gen te gen lòt gwoup branch moun tankou an frankofòn yo e bon la m pap fin jije yo nan fason sa. Men, mwen wè l ta fè bèl, kòm lè w gen yon bèl liv, w ap li ankò. Mwen raple m tou dènyèman la, Dany Laferrière te di sa, ke gen anpil moun ki ekspè an nan lang kreyòl la, ki pran lang kreyòl la, menm jan ou wè gen moun lè l ap pale franse la, ou di waw! Gade yon moun jan l elokan konsa, gen moun tou ki pale kreyòl la byen. Men sa mwen, ki toujou deranje m, Se paske le fè ke menm nou menm entelektyèl nou toujou mete bagay sa nan tèt nou. Ke yon moun entelijan lè l konn pale fransè. Se yon bagay ki ki toujou deranje m anpil. W ap wè dèfwa pou pou moun gen anpil moun ki voye anpil tenten nan maryaj, nan gradyasyon bon bon petèt ou ka wè ou ka ou ka viv eksperyans sa ou dèfwa nan antèman oubyen nan maryaj moun nan te ka pale bon sitou pou antèman Son moun chè ou pèdi. Ou te ka pale kreyòl, lè sa moun t ap pi byen konprann ki jan moun nan te. Dèfwa w konn ap tande moun ap pale seri de fransè ki pa ki pa bon ditou, ki deranje zòrèy ou. Tout sa pou ki sa? Se paske moun nan ap fè bat li fè yon bòn enpresyon, l ap di bon moun kapab wè l, li li edike. E se sa pi gwo pwoblèm nan. Edikasyon pa gen a wè avèk avèk fransè. Se sa pou nou pa mete nan tèt nou. Pè, menm moun ki fò nan franse a, ou ka wè l pa bon nan mat. Pandansetan, moun ki nan mat la ka pa bon nan franse. Se men, men lè w valorize tout moun sa yo, moun ki bon nan syans lan, moun ki bon nan, nan biwoloji, moun ki bon nan, nan lang fransèz la, moun ki bon nan mat, lè w pran tout moun sa yo, w valorize yo, la ou gon bon sosyete. M ap mande èske dèfwa sa pa konn rive pou enspektè nan inivèsite a oblije pale franse? Bon, non, paske, bon, m pap di tout moun, men pi fò, pi fò moun konnen mwen m se yon moun ki ap pwomote lang kreyòl, m se yon moun ki, ki, ki vle pou yo valorize e lang kreyòl. Sa sa vle di, pa gen kenn kote m ap rive pou yo aksepte m tankou m oblije pale franse. Si m pale franse, se paske m vle pale franse. M konn toujou di sa, gen aktivite m ale anime, e m pale franse, paske m vle pale franse. Men se pa paske tankou pou moun wè m byen, pou moun e konnen ke m se yon moun ki edike, elatriye. Konn gen aktivite tou m ale anime, m fè l an kreyòl. M kòmanse entwodiksyon m an kreyòl. Moun nan ap atann aske m di, bon, medam e mesye, chèrs envite, M pale kreyòl. Pou montre se pa m tankou m kapab di, se pa pale franse oubyen kreyòl la ki pral di èske m ap byen anime ou pa, èske m ap byen fè sa m ap byen fè a ou pa. M ap gade nan ki kontèks m ye, ki lang m kapab itilize. E pafwa, m konn gen pwoblèm sa ansanm avèk kèk kèk moun, si m ale anime yon aktivite epi m gen yon lòt moun ki ap anime avèk mwen, yon ko-animatè oubyen yon ko-animatris, epi tankou moun nan ap egzije m pou m pou m pou m pale franse. Men non, nou ka fè l nan tou de lang yo. Dayè se yon piblik e ki pale tou de lang yo nou genyen devan nou. E sa menm ka rive ke yo metrize kreyòl la pi byen. Bon, e pa sa ka rive, moun nan ap toujou pale kreyòl la pi byen. Men sa ka rive moun nan santi l plis rive sou li. an kreyòl, nan fason e ou fè kòmantè yo elatriye, ke an fransè. Byen ke gen moun ki chita nan piblik la k ap tann pou pale fransè. Kòm si si w animatris, si w mètrès de seremoni, si w mèt de seremoni, ou pa pale fransè, oubyen ou se yon entelektyèl, gen yon aktivite w ale, ou pa pale fransè ladan, moun nan tou kategorize w yon fwa. Bon mwen m prefere yo kategorize m, m prefere yo, yo di ke m pa sesi, m pa sela paske mwen m konnen, m konnen m pale franse, m konnen m gen kapasite pou m fè sa. Men mesaj m vle pase a, si m ap pase l pi byen an kreyòl, si m ap plis rive sou piblik la an kreyòl, m ap fè l an kreyòl. Hum, bon. Talè ou sot di yon bagay ki te vrèman enteresan. Se yon bagay ki ta dwe natirèl lakay chak moun pou aprann lang. Se pou sa m kwè SDF Academy nan se yon lekòl kote ou ka aprann anglè, espagnol, fotograf, dizay, yon pakèt bagay nap mete nimewo a ou menm ou va kontakte yo. Kwè jan Wilson di talè a se li li enpòtan kwè pa egzanp etan ke jèn pou aprann pale anglè, fransè, espagnol poukisa paske ou pa janm konn ni kote lavi a ka mennen w epi se lang e se anglè ou te konn pale ki ka ki ka mete w deyò men pou lang kreyòl la pou nou kapab retounen E m twouve anpil moun, kreyòl la li yo toujou ap meprize l nèt. Mwen m se advantis. M konn toujou twouve anpil moun di ke se inik relijyon yo pi règ. Poukisa? Paske advantis prèske tout bagay w ap fè fransè. Premye lwanj fransè, bib la fransè, dèfwa pou sof chè a w ap pale fransè. Epi m konn twouve gen moun ki twouve sa bon. E ti granmoun yo menm? Kisa yo konprann? Pase nan antouraj ou la, gen anpil ti granmoun ki pa frekante lekòl. Bon, ki sa ou konprann? E gen lòt moun ankò ki konn di, twaka Ayisyen pa konnen im nasyonal la an kreyòl. E m twouve sa tris. Poukisa nou gen yon im nou pa konnen pati kreyòl yo? Bon, sou sijè sa ankò m fè yon lòt videyo e m panse se nan lekòl, se nan lekòl yo pwoblèm nan ye. Yo te toujou aprann nou pou le peyi pou lè zansèt, mawchan zini, mawchan zini. Donk nou pa nou pa vrèman konnen se kouplè yo vre. e an kreyòl. Si yo te pran e swen pou yo te fè nou chante yo an kreyòl pi souvan, m di pi souvan paske gen lekòl ki fè l kanmenm, si yo te fè nou chante l an kreyòl pi souvan, sa ka rive nou te nou te konnen im e im nasyonal la an kreyòl. E pou zafè nan nan legliz yo, mwen m konn gen pwoblèm avèk sa. Se pa kont m kont lang fransè a, m ap redi l ankò. Men depi m nan yon espas m santi e moun nan ap pale fransè swa pou fè zuzu san ke moun pa konprann ou, mwen m gen pwoblèm ansanm avèk sa. Si w nan legliz se ayisyen ki nan legliz la, ou ka chante, chante fransè. Tankou pa egzanp mwen menm nan legliz kote m pèsevere, nan vilaj la, se m te kapab di moun ki nan legliz la se yon pakèt etidyan, moun ki vin travay, eksetera, akoz de inivèsite a. Donk se de moun ke si w ap adore m kapab di. an fransè ki ap an mezi pou konprann pawòl yo, ok? M pa di se tout moun nan legliz la non, men pi fò moun yo, paske se jèn inivèsitè ki nan legliz la. Men an nou pran le ka yon legliz ki fèt nan yon espas kote ke moun yo pa twò ale lekòl eksetera. Kounye a ou pran chan Despyans lan, se sèlman chan an fransè ke yo ap chante. Moun yo ap chante paske yo tande yo ap chante, men yo pa konprann anyen nan sa ap di a e Eske yap adore Bondye bon m pap rantre la. Men komsi moun yo ap di yon pakèt pawòl yo pa menm konprann enpi nou di bon ok nap adore oubyen nap li pawòl. Pafwa moun nan fin fè yon lèkti nan Som, moun nan komsi pa menm konprann sa kel sot li a menm oubyen moun nan ap resite yon pakèt pawòl tèlman li tande yo legliz souvan an fransè men li pa menm konnen sa yo vle di. Poutan Si yo te li Bib la an kreyòl, ou t ap wè egzakteman moun nan t ap konprann sa l ap di a pi byen e pèmèt aske m menm te ka di mache nan levanjil pi byen menm. Wi, kanmenm. Menm si moun sa pa konn li, men si yo te konn ap fè an kreyòl, dèfwa lè l rive nan yon deba avèk yon moun, menm si l pa konnen vèsè yo nan tèt, li t ap ka di l, bon, men sa Labib di, tèl tèl tèl bagay pa fè tèl bagay. Egzakteman. Ya.
Bon, n al nan kanal ankò kounye a la, nou, nou, nou, n ap pati pou, pou nan peyi a la. m konn jwenn anpil moun pa adapte yo avèk varyasyon ki gen nan kreyòl la. Se yon bagay ki nòmal, chak lang gen gen fason yo pale, gen varyasyon. Dèfwa m konn tande moun nan nan sid oubyen lwès ap meprize moun moun nan nò fason yo pale ke moun nan nò pa pale kreyòl. Poukisa anpil moun pa pa eseye adapte yo avèk varyasyon ki gen nan lang kreyòl la? Bon, m panse jodi a, se yon bagay ki nan, ki nan tout lang. Se vre gen moun ki meprize l, men mwen, m gen kèk zanmi m gen la ki Okay, ki Pòtoprens, yo byen renmen kreyòl la non. Yo konn ap fè m pale pou y ap ri. Donk, e, m panse jodi a moun yo ta dwe adapte yo. Pa adapte yo nan sans kòmsi pou yo oblije yo vin pale l konsa non, men konprann tout lang gen varyasyon. Anglè a genyen l, fransè a genyen l, espanyòl la genyen l. Tout lang nèt ki egziste li menm, li genyen varyasyon ladan l. Donk, imedyatman ou konsyan de sa, ou konsyan varyasyon an se yon fenomèn sosyolengwistik li ye. Donk, w ap dakò, moun nan Nò pale kreyòl la yon jan, gen bagay nou pa fin di menm jan. Tankou pa egzanp, moun nan Nò di kaderik, men moun. moun nan lwès di bon bay sa yo. Donk, w ap dakò ke gen yon varyasyon ki egziste. N ap gade kòman nou ka kominike antre nou. Men m pa panse sa se yon pwoblèm pou n ap di, pou moun gen tan ap di o, e moun nan nò pa pale kreyòl la byen, se se la. Se vre, se kreyòl ki moun Pòtoprens pale a, se li menm ki ekri. Bon, sa ki nòmal, paske se kapital peyi a. Se li menm ki ekri, men nan tout lang ap toujou gen varyasyon. Wi. Bon, epi lòt ti pwoblèm ki konn jwenn ankò, bon, se sa pou sa m konn tou dèfwa gen moun konn pa renmen ekri an kreyòl, m konn prefere fè l an fransè. Lepi souvan lè m pran telefòn mwen m ap ekri seri de moun, gen seri de moun m konn ap abreje ke moun nan konn twouve m egzajere. Sitou pou nou menm jèn, dèfwa lè n ap ekri, nou pran kòl la nou nou lage ki si n ap di kilè, nou ekri k, l, r, Eske sa pa dwe gen konsiderasyon dèfwa lwa vire avèk yon mòd sitou lè se jèn? Bon, m pa dakò pou l gen konsiderasyon. Sa se mwen menm pèsonèlman. Mwen menm k ap pwomote lang kreyòl la, m pa dakò pou l gen konsiderasyon. Paske m konn di sa, si tankou pa egzanp nou kenbe pratik konsa, ou pral wè ou rive yon gwo kote, Epi son w pa konnen, swa w pale konsa oubyen ou ekri konsa vwa la pa abitid, son w pa rann ou kont. E sa k fè m toujou kondane sa. Mwen m pa gen moun nan kontak mwen k ap fè m sa. E si yon moun ta ap ekri m konsa tou, mwen m t ap tèlman ekri w byen, m t ap tèlman toujou ekri w byen ke yon lòt ap oblije sezi. Bon, m pa t ap ka ret ansanm avèk moun konsa tou paske m pa t ap fin konprann langaj la. Paske okòmansman m te kòmanse. ekri konsa. M te kòmanse antre m nan mond lan tou piti, etanke jèn bagay. Epi se yon lè, m ekri yon demwazèl ki rele mis, anfèt ki te mis, e mis 2025, mis Earth 2025 e an Ayiti, e ke m ekri l, li rele Erline Edouard, epi m ekri l konsa apre sa l di, o, se Landina, Bon elèv lekòl ou ye epi pou ap rantre nan pratik sa pou ap ekri konsa bay depi jou a. M di m pap janm fè sa ankò. Si m ap ekri an kreyòl, m ekri byen, m ekri mo yo byen. Donk m ta ankouraje jenès la a rantre nan pratik sila. Paske se vre tout lang gen l, tout lang gen l tankou pa egzanp si w ap ekri tenkyèt an fransè, m konnen gen moun ki ekri te QT. Tout lang gen l, men pou batay n ap mennen pou lang kreyòl la pou l fin chita, donk se pa yon pratik mwen menm pèsonèlman m ankouraje. M pa di moun pa fè l, men m pa ankouraje l pèsonèlman. M p ap ba w manti, lè m avèk ou la, epi m gade pwofil ou, m wè w tèlman yon moun ki sansib pou kreyòl la, epi lè m ap ekri, pa si m abitye, paske se konsa m abitye ekri, Epi m oblije ap efase yo pou m di bon, m di premye tèks mwen voye bon moun, bon banm fè bon enpresyon, bon bon je fè, m te korije sa. Pase, defwa la verite li konn egzajere. Pase, m konn wè gen de moun ki nan ap ekri talè, talè, an kreyòl, epi yo ekri, y a di si w di w ap abreje se pou w pa ekri twòp. Y a di talè gen 4 lèt. Gen moun nan ki di TLHR. M di bon. Sa w ekri talè konsa? Pito te ekri jete a. Mezanmi!
Bon, se yon bagay ki gen tan gate yon pakèt jèn jan n ap ekri. Men kanmenm jodi la, gen seri de moun w ap ekri e ki mande pou w fè sa. Talè sa w di yon bagay talè a, pa egzanp lè w di tout lang gen vilgè ladan. Ago, ok. Nan lekòl la, èske nou byen metrize rejis, twa rejis yo, soutni, familye, èske li byen striktire? Wi, li byen striktire paske si tankou pa egzanp yon prezidan ap pran lapawòl an kreyòl, yon prezidan ayisyen, w ap wè li pa, li pa rete nan menm rejis avèk yon moun ki ap pale konsa konsa ansanm avèk zanmi l. Sa vle di gen seri de mo nou itilize. nan kad familye a, nan kad soutni an, li pa konsa an kreyòl. Gen seri de mo nou ka itilize antre nou konsa, ki ka parèt menm vilgè, men si m ap pran pawòl devan yon devan yon piblik, devan yon pakèt moun an kreyòl, m p ap, m p ap fè l konsa. Sa vle di, wi, kreyòl la gen rejis ladan, nòmalman. Kounye a la, sa ka rive ke mo, kèk mo nou pran an fransè pou tèl rejis. I ka pa konsa nan lang kreyòl la, men kreyòl la gen rejis nòmalman paske jan yon pwofesè ap fè kou an kreyòl lè l ap pale devan yon gwoup etidyan, yon gwoup elèv, mo li itilize yo, li pa pou menm jan ansanm avèk de zanmi k ap pale konsa konsa. Toujou menm kreyòl la. Ya. Ok, bon, jodi a m wè nou fè anpil pale e se jodi a m vrèman satisfè paske lang kreyòl la m wè twòp moun minimize. Yon dènye kesyon pou nou fini. Ki enpak otografie kreyòl la fè nan mond lan?
Sa son bèl kesyon. E m pa vle di se pi bèl kesyon nan podcast la non. Men se kesyon m pi renmen. M t ap renmen vrèman pou aka, Akademi Kreyòl Ayisyen, pou yo kontinye fè yon travay ki ekstraòdinè, pou yo fè yon travay ki ekstraòdinè, ki pou pèmèt lang kreyòl la rive byen lwen. Menm jan tankou jounen jodi a anglè genyen tout enpòtans sa, E pa enkyete w, nan jou k ap vini yo, w va wè anpil moun ap pale, e ap efòse yo pou yo pale chinwa. Pase jan Lachin ap monte an pwisans la, anpil moun pral bay tèt yo kòmsi, m te kapab di, obligasyon pou yo pale chinwa. Donk, m t ap renmen pou kreyòl la li menm li rive nan nivo sa. Men se pa, se pa yon travay sèlman akademisyen yo ka fè. Sa vle di, menm jan m te, m te di e nan kòmansman ke angle a li menm li gen yon enpòtans, paske Etazini se yonn nan pwisans yo, pi e se yonn nan pwisans mondyal yo, donk se konsa tou, sa vle di fòk peyi a li menm li aranje nan tout sans, fòk peyi a ap devlope e konsa tou lang sa nou gen an ki se kreyòl li va kontinye devlope tou. Men annatandan, peyi a soti nan sa l ye la, pou kreyòl la devlope nan nivo l ta vle devlope a, m t ap ankouraje chak grenn moun, chak grenn moun ki ap gade videyo sa a, chak grenn moun ki tande m ap pale nan lè sa a, pou yo bay kreyòl la valè li merite, pou yo valorize lang kreyòl la nan valè li. Paske se yon bèl lang, se lang pa nou, se lang matènèl nou. Kit ou vle l, kit ou pa vle l, ou fèt ladan, ou leve ladan, ou pale l avan menm ou ale lekòl. Donk, toutotan w ap valorize lang kreyòl la, se toutotan w ap valorize youn nan eleman nan kilti nou antanke Ayisyen. Wi. Jan w di l la, se, se, se yon mesaj ki klè. Menm jan avèk mandaren, avèk anglè, kreyòl la li menm li gen tout valè li. E youn nan bagay m wè moun Etazini ap fè anpil nan moman l la ki, ki vrèman atire atansyon m, gen yon pakèt timoun ki grandi lòtbò y ap aprann yo kreyòl. sa sa vreman touche m lè yon timoun fèt lòt bò epi wap aprann li kreyòl bon m kwè se tout sa m te gen pou m te di jodi a m pap ba w manti m vreman vreman vreman satisfè malgre jan m te di w la gen anpil enkonvenyan e repòte men jodi a nou la nou di anpil bagay e m vreman e kontan pou moman nou te pase a la. Bon, sa fè m plezi tou. Sa fè m plezi chak fwa m jwenn opòtinite pou m mete plis limyè sou travay m ap fè a. Chak fwa m jwenn opòtinite pou m chita sou yon plato pou m valorize lang kreyòl la, e sa vrèman fè m plezi. E yon dènye bagay, gen anpil moun ki panse paske m ap valorize lang kreyòl la oubyen paske m ap fè pwomosyon pou li, Mwen m pale kreyòl pa fè trè byen. Non, mwen m se, se anpil efò m ap fè. Gen seri de bagay ki konn monte nan lespri w an fransè, m di, a non, m ap, m ap valorize lang kreyòl la, fò m chèche kòman pou m di l, fò m chèche yon fason tankou pou m, pou m plis pratike kreyòl la pou m pale l byen. Se anpil efò ki ap fèt bò kote pa m. Se paske m remake feblès la nan mwen, se paske m remake feblès la nan anpil lòt moun, se paske m remake ki tò sa fè m pafwa. Lè ke yon moun ap pale fransè nan yon espas e ke gen anpil moun ki pa konprann e ki fè ke mwen menm m deside valorize lang kreyòl la, donk m deside fè efò e m panse menm jan ke mwen menm m deside fè efò, lòt moun ka deside pou yo fè efò tou. Wi, jan w di l la bon. San m pa minimize tèt mwen, men mwen tou anpil efò m ap fè paske sa konn rive dèfwa gen seri de mo an kreyòl m konn bezwen ekri, m ap chèche tout lè m pa ka twouve anyen m oblije chanje fraz la pou m ekon lòt bagay. E nou diw mèsi paske ou te gade video a jiska la fen e se te yon bèl sijè kote nou tap valorize lang kreyòl la. Nan espas kòmantè yo ou menm dim ki enpak ou ta anvi lang kreyòl la fè nan mond lan. Nou bay nou randevou pou yon lòt okazyon. Babay a la pwochèn.